Oh oh sa nap regle la. Bon mimi dat yap chache w a pa yon lot ye.
Oh koman se mimi tap chache a men non se merline.
Tonton vin bal vin fon ti chita m bal avw.
Kòman se yo tap chache a gason m pa la tonton. M toujou ap chache yon moun nan tonton se li menm wi.
Oh Merline ou konnen. Wi mesye Bibi mwen konnen li.
Men, m pa konprann, eksplike m non Merline.
Depi lè ke yo te jwenn m anba a, so vant mwen t ap fè m mal, m pa konn nan kisa m te bwè apre m te fini bwè ji an, vant mwen t ap fè m mal depi lò te vin anba a, sa fè ke m pa t enterese tounen, pa t gen anyen ki te enterese m lòt bò a. Sa ki te enterese m nan mwen m pa t wè l. Apre li menm, li te gentan ak Ymi, bagay sa yo, m te jis tou bay vag, m te tou poze bra.
Men Merline, m tande gen moun kap chache w. Kisa moun sa yo ye pou ou?
Men Tonton, li gen frè l kap chache l. Li gen anpil moun kap chache l. Yo konnen l pèdi. Si se konsa Merline, ou oblije antre lakay ou pou fè paran w wè w pou yo pa nan twòp tèt chaje. Enben ok Mesye Biggy, kòm ou di m sa, demen si Dye vle, oubyen pita tou m panse m ka fè sa.
Donnie, Ou gen pou devwa pou w akonpanye Merline al lakay li pou l al wè paran l. Apre sa Merline, kòm la e lakay ou, ou gen pou fè desizyon w vle, si pou ret la oubyen pou ret kay paran w.
Dakò Mesye Big. Mezanmi,
Janm wè a la mimi genlè pa mouri frè mimi an li menm li gon asirans asirans li genyen se paske li kwaze ak yon maytizè ki dil ke mimi pa mouri mezanmi jan nèg sa yo bay manti bon antouka.
Gen mati sa konpè a mèt finn tann li la l pa anvi vini ahh.

An mimi sa vle di tout la ta chache la kay tonton mwen te? Wi kay tonton la mte, mte gon ti vant fèm mal lèm leve m jwenn mwen kay tonton. An tou lè kap bebe sonje. Mwen m bat sonje w menm. Kòman fè bat sonje mwen? Edi la, ou te plase a kimi, twòp zanmi, epi tou frè w la tap imilye m pou ou, se se kimi l te vle.

Oh oh! Dat map chache madanm mwen, madanm mwen a volte e? Donk tete, sak pase menm cheri? M pa wè w menm, kòman w fè a misye w te ye? Ti bòbe sa, ti moun ban m yon deba non, kòman w tap fè a fanm nan menm? Kòman madanm ou an ou menm? Depi kilè?
Bon m pase w le baz.
Oh kote flèm nan li pa se pou gran mesi. Mesye kèt ti bòbè an tou nan fanm nan wi mesye yon fanm mesye m panse m fin bon map bay ti flè je ti prestans ti bòbè an pase l di ebe anbe men kounya menn m sa fanm nan kounya sa m pral ofri fanm sa ankò la pou m pran fanm sa nan men misye antoulèka m mal panse lakay men m pa ka nan lari.
An pasan mimi, sa ti gason sa ye pou ou? Li pa renmen mwen non.
Epi m te wè avan li te ba w flè. A ben li te ban m flè, se jis m pa vle l fè l wont m te pran l nan men l.
Gad yon bagay Degoude fè m avan yè mimi. Li pa stil pou ti gason al avè l. Degoude gran anpil e m te konn jere l. Mimi pa ta fè m sa non. Cheri. Oh! Sa pral lè talè, fè m wè la. Sa pa mimi avèk doni kap vin nan. Ou jere ti m bagay sa pwisan pou mimi pa gen anyen ko oh bon ale papa.
Kòm misye di ti fi a pa mouri li di mimi pa mouri son sèl moun kap ka mennen mimi ban mwen. Mwen menm mwen menm m te tou dil sa wi m te tou di a ou konnen Eunice la ki ka mennen mimi ba ou. Gad eta la.

Kyèt kyèt eske misye bay verite eske nèg sa yo pa manti nèg sa yo komsi yo toujou ap bay moun manti wi menn oh mtap tèlman kontan mesye oh bondye chat chat mta resi gon sou la mta resi dòmi mezanmi mta wade wade manzè vini pou 1 si manzè vini pou 1 premye sam fè pou li pou 2 map fout voyel al jwenn grann li andeyò poul al mèmè plante a grann li paske mwen menm mpap tolere pou timoun vin mouri nan menm la menm ke ti sèm ni map fout voyel al jwenn grann li andeyò mpa nan kaka konsa mwen.

Si bon Dieu pa lage nan te di vre mesye. Baz mwen, wè ou menm menm. M bay kisa, m bay, m bay bouch ankò pou m di w mèsi menm. Ni ou wè ni ou menm ni fò la, m ap mande nou anpil ekskiz menm. M te panse se nou menm ki te fè konplo menm pou pou n te fè ti sè m nan e mal wi mesye. Se pandan m al yon kote gon moun ki di m konsa, yo montre m moun ki fè ti sè m nan abi a. Menm pwazon yo montre m li te pran.

Mezanmi men konsa ou manke fèm pran yon desepsyon konsa? An men vini, vini chita. Gen anpil pawòl pou nou pale. Chita pitit, chita. Wè, gad, wè, wè eta isi a la, gad eta. Wè m tèlman ap chache w, tout la sent jounen m pran kaka kleren k rele Sniper a. M pati avè l m ap chache l tout kote nan nwit. Gade, vòlè, vòlè manke bare nou.

Twòp pou mwen Twòp pou mwen Twòp pou mwen la m pa gen lechwa menm M pral fè yon senp jès M te gentan pale ak grann mwen Grann mwen di m mèt vwe w ba li Dèyè a w ap manje w ap bwè alèz Ou pral lekòl Ou pral lekòl Kè m fè m mal wi M wè kòm m fè tout tan sa w san w M pa alèz M pa santi m byen menm Mimi. Nana m pral oblije voye w bay grann mwen ki pral fè m plis pa alèz pase moman an m te kite w la menm pou m te pran swen w, pou m te ba w edikasyon, pou m te leve w, pou m te fè tout mwayen posib pou m te ede w. Malerezman ou pa lese m chwa, ou pa ban m lòt chwa ke voye w al jwenn grann mwen. Pase yo toujou di konsa, kabrit mouri nan men mèt kay, e pa konsa yo konn di bagay la? Li pa gen repwòch. Men si kabrit la mouri nan men m, m ap jwenn repwòch. Ou se ti sè m se vre. Osnon se menm san. Men, m p ap ka, m p ap kapab. Si m kenbe w isi la, ou pral tounen lan menm voksal ou te konn ap fè yo ankò. E lan menm voksal sa ou pral tounen an la, sa pral rann kont ke ou pral tounen lan menm tèks la. Sa, wè, moun nan wè de mantalite an manke w. Kòm li, kòm li wè w pwazon ou pa gen tan mouri, kounye a la, e pa pwazon l ap bo ankò. L ap pè, l ap peye nèg pou tiye w. L ap tiye l anvan. L ap tiye l anvan? Ebyen, avan, avan m pran chay sa, avan chay sa tonbe sou do m ankò, m ap voye w al jwenn grann mwen. M lave menm wi. Degaje w, antre andan m man, sa w pral fè mwen m ap sòti. Gen kèk moun li bay je kèk bagay m pral kote yo. Degaje w antre andan, sa w ap pase w bay la m pase. Sèl sa m ka di w, ke m ap vrèman fè m mal pou m voye w ale. Ou wè sa m ap fè pou ou? M ap ban w yon dènye, yon dènye chans. Degaje w. Gen w manje andan. Man si w vle w manje, si w pa manje non, w ap pran la nou manje paske m fè manje a m te, kè m te antre m pa t ka manje. Pwofite di tout ti zanmi w yo, m pa konnen, di yo pap la pa ede m eseye m renmen vèjan fò ale. Dèyè se map oblije pran machin avèw map voyew bay grann mwen epi m pa kapab m reziye m e pa fòt mwen m oblije paske e pa fòt mwen degaje w antre m nan jere sa epi apre sa al di tout zanmi w pap la sèlman evite kwaze ak manman lougawou wap wè tanpri si w wèl kouri paske mwen menm m gon m gon m gon tas kafe map bwè avèl a 2 mwen tas kafe m pral bwè avèl a 2 tande sa m di la m pral pran yon tas kafe avèl tande sa m di w la non degaje w al di zanmi w pap la epi map vini tande map vini cheri.

Oh Bibi apa ou kite w soti. Mwen m panse yo tap kenbe w la Bichon m kite w soti wi. Bon sa k fè m pran lari an la se pou m te ka kwaze avè w oswa avèk ok bon Doni sa m gen pou m di w la malgre m konnen m ka di w li ke l ka pa fè w byen men elas m ap oblije m di w sa demen si Dye ve jan l ye a m pral ande l.
Oh Mimi kòman sa? Sa wap fè a lanmou m gen pou ou a? Dony, Se vre m konnen ou gen yon santiman pou mwen, men mwen menm tou m gen yon santiman pou ou, men se pa fòt mwen, se fòt lavi.
Oh oh, kòman se fòt lavi an?
Wi Dony, se fòt lavi. Paske avèk tout sa k pase la yo, frè m nan oblije voye m andeyò. Se pa sa m ta swete, se pa sa m ta deside. Men se frè m ye deja, m pa ka dezobeyi.
Tankou lè w ale a, sa m pral fè? Ou konnen m renmen w. Malgre tout sa m te fè, ou menm Dèf still toujou renmen w. Bon afè psa wi je. Men Doni, se pa mwen ki ta vle sa, men se frè m nan. W ap reziye w? O Vivi, sa w fè konsa? Ou vle m mouri sou kont ou? Bon se ou m renmen, sa w fè m konsa?
Doni, gen de bagay ki nan lavi, fò w jwenn avè yo. Nan lanmou gen tout sa, fò w pran frap. Men, se pa mouri m ap mouri. Yon lè, mwen panse n ap rewè ankò.
Eeh Vivi kisa m pral fè? Ki lè wap vini Vivi? Ou konnen m renmen w, sa w fè m konsa? Ou panse m ap ka viv san ou Vivi? Ou panse m ap ka viv san ou?
Doni, m stil toujou renmen w. Nan èh Vèsalya a, m ap toujou la pou ou. Orevwa.

Mimi, sevo pap la ankò. Men pa bliye ke m renmen w. M swete w fè tout sa w kapab pou retounen vin jwenn mwen.
Ebyen ok Doni. Orevwa.

Oh lady kote ou bal la. Oh oh sa ti gason sa gen la. Bal lakay mwen.
Banm diw talè Adonis sot pase l frapem mwen pa di anyen mesye sak pase menm flèm nan tou pase nan li hein.
M pase vè de ti gason epi tou m tou mete w okouran de sa ke apati de jodi a w pa pran m nan zòn nan ankò. Kote w prale lady hein
kote w prale. Kote ki andeyò mesye. Flèm nan pase nan lib menn. E yon flèm vole mesye. Kounya alwe flè a bay doni l pote li gyèt menn. Ma reflechi bagay sa lakay mwen tande menn. Ma ale tande.
Shit bagay yo grav nan moman la wi mesye.

Sa misye gen nan. Se pa rete di ou bal fon bal al fon ti kouche. Ou domi an ki pwoblèm ou ka gen. Sèl ti pwoblèm mimi an men mwen menm lap tragasem tou. Nou pa ka pa wè kot mimi ye men. Nèg sa fòkè.
Pa chè m ap sibi. Eskè lè konnen Mimi vivan kounya frè Mimi an pral nan mouda m kounya e? M gentan sispèk bagay la pap bon mwen menm non. Bagay la pap bon mwen menm menm menm menm menm menm. Paske m konnen Mimi vivan bagay sa frè Mimi an pa pot gade konsa. Shit!
Kounye a m pa gen kòb menm non mesye Kimmy te konn ban m ti kòb kounye a men kounye a manman l antre li pa ka ban m kòb kounye a la m prèske pa bezwen moun ankò menm la nan moman la Depi maten m pa fè tchwè non Ey ey m pale w Oh Gad Mimi mesye Mimi m pale w tande Sèw Gat seum. Gat seum. Seum koman e? Bonsoir monsieur, koman m ka ede w nan sens sa? Koman e seum? M anfòm. Ou genlè okipe m tout lè m tap fè. On alkòl m te bwè dènyeman. Ah, m te santi sa. Eh, Mimi, e kòm tande ap chache w cheri doudou. Ah, men mwen. Frè ou ap chache w, tout moun ap chache w, tout moun se kesyon de Mimi, Mimi, Mimi, tout kote, tout kote nèt Mimi.
Ok. Ou wè a frè m nan deja? Kiyès?
Frèm nan paske frèm nan pat santil byen depi lèl pa wè w la e mwen menm m pat santim byen tou paskem santim pèdi se ou Ok Kote w pral la Mimi? Pral lakay mwen Mimi ou rankontre a tout moun deja? Wi Anba la tou map tou mete w kò de sa tou kem pap la Kòman w pap la Mimi kote wap ye? Pral an pwovens Kòman w pral an pwovens nan Mimi? Sa wap fè a frèm nan la? Wap kite frèm nan soufri la? Li pa bon mimi pa ale pa ale pa ale paske ou gentan mankem tout tan m ba ou la ou gentan mankem wi seum ou gentan mankem kounya la m pa vle kimi ankò tout ranse m tap ranse m tap di w oh kimi sesi sela m pa vle kimi sa ankò mwen menm e ou m vle. M pat menm okouran menm si K-Don ta kimi.
Seum. Fwa pa ale paske sou wè sou ale menm mwen menm map tris imajine w gad frèm. Seum ou te mankem wi e ou m vle m pa vle Kimmy e ou menm m vle kounya seum ok apresa ou di ou pral nan provens seat menn jodia m wè frèm nan tris ou genlè te pase wè frèm nan m wèl tris e mwen pou ta dil nèg parèt lage kòl sou kabana lè konwa e dòmi misye ap dòmi antouka seum kòm nou pral nan provens m espere na wè w ankò cheri doudou anben ok m ale bye bye seum. Fèt lan pran kou wi mesye. Li kòmanse pran twò ta bon m'al lakay mwen tande.
Kounya la kè mwen ti jan kontan. Poukisa kèw kontan la? Paske Mimi.

Monchè poze frèm. Baz mwen, m konnen men nan antre menm avan te gen yon gwo konfli men. A ou do pa antre ti frè w la ak ti sè m nan te gen te gen yon pil pawòl anpil men yo. M konn sa k genyen men. M ap m ap fè yon refleksyon lè m te ti jèn tou men te gen anpil pawòl anpil konsa tou men. Parèy m te gen yon patnè yon ti fi m te renmen avè l. Bagay bagay lontan. Ok frè m men sa m vle fè w konprann men. M jwenn ti sè m nan men. Ya non m konnen w jwenn li wi paske m te wè l non m te wè l avan yè k tap pase pandan m te poze m bò lakay la m te wè l ap pase m te tou di e sak pase bagay sa m te wè mimi menm m te pale avè l ok enben baz mwen pandan pandan w te wè l la kòm si m tande li te di m ou pral li pral andeyò yon bagay konsa m pa gen le chwa ou genlè voye tifi a andeyò ma talè m sot men la m te wè l al nan m sot men l ale bay paske konsa m pat gentan fin li yon blokis sou wout la talè m sot men l al andeyò pa bay le chwa poukisa w oblije voye tifi a andeyò la menm baz ban m di w èske w te konnen. Sa l, èske l pa t di talè, talè, gen yon demwazèl ki fè menas plizyè fwa pou Mimi?
Yeah. Demwazèl sa m kwè l rele swa Ki, Kimi konsa m kwè, Kimi, Kimi, Kimi, yeah. Ah, Kimi, talè. Li fè m menas, talè, talè, m ap ba ou li fè m menas pou Kimi deja. Li parèt, li di m konsa l ap tiye Mimi. Uh-huh. Efektivman vre, gen yon majisyen m kwaze, kòmsi, m pa, m pa konnen, m panse nèg sa yo manti, yo te bay lè m gade m wè sa misye di Ariel. Yon majisyen m kwaze sou, misye di m konsa.

Nou wè lap bay sniper respè. Anben ok frèm, men menm pa rete non menm. Sèl sa m ka di w menn yo, ede m voye je nan de pay ti wè ti vi sa mwen menm fò m vanje. Anben ok gran frè, m ap vanje wi. Anben ok frèm. Fò w vanje mon chè.
Fò w fè kimi menm aksyon an menm. Non m pap bal pwazon menn. Mezi m bezwen w gò fò n pale yon pi fò fò n pale. Anben ok frèm. Aksyon sa fè a fò l peye l.
Anben on love you bro.
Dakò. M panse w pa tap bay sniper respè a. Ann ale mon chè.
Ann ale men nou tou. Sa menm kou sou yo pa janm yon bon dlo menm. Talè mesye, ki mig fraksyon sa? Mwen lage nan boudal tankou yon pongongon. Sal mwen mavel mwen tas kafe an men pou pran avel men. Li fè ti frem nan pedi men. Pedi men naj li men. Ki mi me la? Ki mig fraksyon sal mi la avel? Mwen boss ou wè djed mòs ou pa laj ou wè djed la te manke kase.

Gèt yo piti rapid. Wap di yon tren wi. An tou ka an ale. M telman te anvi fout piti sa yo sa. An ale ou sou goumen men. An ale ou men. Se pa m pa sou goumen ou men. Kaka kleren sa gade. Ou gade mache yon nèg. Gade mache l.
Yo e moun map chache menm. Sa gen menn?
Ey, ki ba yo, e bon fe ba a la vre menn, ou fout ti fi an prazon vre menn. Fadjou misye e sou moun mesye. Wè menn, wè lè m te di w m bat nan pala, ou kanpe la, fò kanpe la. Pa souri ban mwen, pa e m pa vin souri avè w.

Malgre frè l la te opoze de relasyon an, malgre frè a voye pye tout sa l ta rive fè men l te vin remake se nan erè l te ye. Doni ak Mimi moutre m ke lanmou bèl. Doni ak Mimi moutre m ke lanmou egziste. Men se lè w jwenn moun ki renmen w lan. M panse ke relasyon Doni ak Mimi, malgre gen, malgre distans separe yo, Malgre ke te gen anpil anpil pwoblèm se vre, men lanmou sa gen lè ap ret soude jiska nan fen. Bon, m pa di l pa ka kraze non, paske pa m yo konn kraze tou. Bon, se te yon bèl istwa. M panse ke nou te byen enjoy nou, nou te byen pran plezi nou nan lanmou de timoun. M panse ke. Mte diw bèl leson lanmou de timoun e ou menm lanmou de timoun fen sezon 1.